Kot bagay la soti mesye. Kot bagay sa soti. Sa pou m ta fè mesye. Eske fò m rele tonton m pral tonton tè li. Kenpòt sa k pase. Fò m di mesye. Gèèt. M pa konn sa m ta fè la. M ap oblije ale men. Fò m rele tonton.

Nan lè sa mwen gon randevou men men apa m pito poko rive sak pase misye toujou ponktyèl wi. Wi Pase
Bon senatè.
Polisye pam. Sa kap fèt. Sa pa vin poze la. Ah nèg anfòm wi polisye. Polisye a rive sou ou la senatè. Janm te di w la m te rele w la tou senpleman genlè e janm t ap di w nan apèl lan ke mwen resevwa 2 imaj kote mwen t ap travay sou sa. kote mwen ta vle mennen yon envestigasyon kote ke gen de imaj ke mwen retwouve ki pa korèk paske gen de zak sou kap fèt nan katye popilè yo vrèman diferan apò ke gen de senatè ki revoke avèk de polisye ki nan sa pa sa e sa vrèman konplike men mwen m ap travay pa rapò ke avèk inifòm sou mwen paske peyi an vrèman egzajere map travay an sivil map fè yon polis sekrè alò ki trè enpòtan ok. Monchè ou byen di w jodi a men se yon bèl inisyativ ke nou mete sou pye donk ou gentan konnen deja nan korelòt la nan asosyasyon korelòt la nou pral wè kòman n kapab fè pou nou regwoupe staff sa melanje ansanm avèk nou pou ke nou rann travay nou nan toujou posib. Ok bon senatè kè sonb. E bon pou byen di w kòm mwen gentan pran kèlke jou pou m te planifye e pou randevou an jodi an la li enpòtan pou ke nou pran yon randevou pou nou pase kote misye se jodi a deja 2 jiyè.

Map fè yon bagay map jus baw jere e yon bagay pou yo toujou wap pase wè yo pou kapab pran plis detay yo nan bouch yo apre sa daprè sa yo diw epi nap rejwenn ankò pou nou pale ok men pandan se tan tou wap jus pase apre dyalòg wap fè yon ti jès ansanm avèk mesye yo wap mande yo kisa yo ta renmen eske sa yo antre prann lan se yo ki vle antre prann yo ou konprann. Se la nou pral konnen ki sou ki fason nou kapab reyaji ansanm avèk yo. Daprè si yo di nou se pa yo ki ta vle fè l men se akoz de sitiyasyon, nou pral jere sa yon fason. Si yo di w tou se sa yo renmen tou, nou pral jere sa yon fason. Ou konprann? Sa vle di, e konsa tou, nou pral fè bagay ki pi fasil. N ap jis jere emosyon yo yon fason. Chè, sa fè san manti menm, m renmen travay ansanm avè w. malgre sèvis ou anpil nan kominote a menm men travay. Anpil ok mon senatè pa gen pwoblèm. Amen. Ok. M panse ke avèk sa wap pase nan bank lan epi.

Tire sou senatè a menn. Senatè a pral pral nan lòt baz menn. Li pral dèyè bandi pou fè vin tiye w menn. Sonbo ou konn kisa pou m fè pou ou la menn. Sof ke m pral rele patnè m nan menn. M pral rele misye menn e non ti match m ye la menn. Ou wè sa m di w la. E non ti match mwen ye la menn. E non ti match mwen ye la menn. M pral rele patnè a menn bra dwat mwen an menn pral rele misye pou misye ka ka dim kisa pou m fè pase mwen menm sèlman m pa ka panse a jan de bagay sa yo menn pase bagay la vin grav li vin grav nan menm menn.
Apèl la ap mal pase tonton. Mwen apèl la ap mal pase menn bagay la pou misye pral fè nan mwen. Mwen apèl la tap mal pase map tande w kou li a tonton.

Anbyen ok map rele w, map rele w, map rele w pou m ka di w kisa pou w fè, map di w kilè pou w desann tande paske fòm fè w desann tou swit si si yo lage dèyè w pou yo tiye w menn fòm fè fòm fè tout sak posib pou m fè w desann tou swit paske si w pa desann nèg yo ka tiye w menn ou konprann. Sa kap pase pou sa. Fòm rele misye la wi men mwen pral fon fason poum rele misye pita la poum ka bal kòb poul voun epril nan menl poun epril nan ka deplase paske si nèg yo tiye misye lap pi mal pou mwen paske mgen anpil bagay m bay misye sou wsap men epi m pata renmen misye mouri tou men fòm fè tout sak depan de mwen epa yon pwoblèm map jere bagay yo misye mèt poze misye mèt poze mwen.

Sa vle di se mwen menm avèw ki pou trete ka a. Ou konnen bagay sa se mwen menm avèw ka ka trete l paske jan ka ye la li difisil pou mwen. Ou konprann? Kot TDK a ou konnen nou gen pou ta ale fok nou ta voye l a letranje paske bagay la parèt difisil pou mwen paske m ap bezwen pou l ranplase m demen ou konprann e fok leta Bon jan yo kite peyi an paske jan bagay yo ap dewoule la, lekòl ta sipoze fèmen, bon m tande nèg yo pral fè pil bagay, pral ouvri magazen, bon nou menm kò sa n pa deside pou l pase paske fòk nou voye Darline pati epi sa pou n regle a pou n regle l. Anmyè cheri Darline gwo timoun m ta vle men Darline ap pale ansanm avè m pou m konnen poukisa l deside fè l. M te panse a sa tou wi, m te panse yo tire Ayiti bagay manifestasyon pou tout moun di sa yo pou kesyon de goumen pou sesi pou sela, m te anvi fè sa byen lontan, m byen kontan w vin sou dosye sa ansanm avèk nou. Ebyen nap rele l, m panse l nan chanm li la, kounya la li sou laptop li.